Bonsoir tout moun Bonsoir tout moun Donk e m ta sipoze di bonjou men m panse ke e mwen byen fèt di bonsoir se paske se e nou pap jwenn video sa nan maten n ap jwenn li nan aprèmidi paske se chak dimanch aprèmidi ke m lage jan de video sa yo dimanch aprèmidi m pa gen lè sa vle di apati de midi Nou ka kòmanse vizite chanèl la ou di mwens veye klòch notifikasyon an. Donk, se avantaj sa a ki genyen lè on moun li abòne l ansanm avèk chanèl la epi li aktive klòch notifikasyon an. Li p ap nan veye, veye, veye, men otomatikman m lage videyo an, klòch notifikasyon an gras avèk li menm l ap fè w konnen ke gen yon videyo ki lage sou chanèl Biznis Lib. Donk jodi an nou vini ansanm avèk yon pakèt opòtinite pou ou. Byen ke e mwen twouve m an dan lanbara di chwa. Paske nou tèlman jwenn opòtinite sou makèt la, mwen dan lanbara di di chwa. E se youn nan rezon ki fè l ap on ti jan difisil pou m ta verifye tout opòtinite sa yo ansanm avèk nou. E deja mwen toujou di nou, Nou pa bezwen gade tout opòtinite yo, nou ka chwazi opòtinite n ap pran yo. Ok. M di konsa ke se nou k ap chwazi ki opòtinite n ap pran, men m pa di nou pran tout opòtinite yo. Gen moun ki ki renmen trade yon de pyè de deviz, lòt nan li pa renmen trade li. Sa renmen trade yon pyè de deviz, lòt nan li pa renmen trade li. Donk se youn nan rezon ki fè ke mwen pote tout, tout, tout, tout sa, m kwè yo an anviwon 12, men m pa kwè m ap gade tout 12 yo ansanm avèk nou, paske tèlman gen opòtinite, si nou veye tout opòtinite yo m pap ban nou, m pap ban nou manti, nou pap soti avèk anyen sou makèt la. Paske otomatikman ou gen je w fikse plizyè kote, w ap fè erè, w ap kouri moute kouri desann, ou pa konn kote pou w kanpe, menm jan ansanm avèk yon gason ki kourè de jipon. Donk. Avan ke m kòmanse ansanm avèk nou, mwen te vle fè yon ti kominike pase. Donk video sa ke wap gade an, anba l nap jwenn broker ke mwen sèvi yo. Broker ke m sèvi yo nap jwenn li anba l. Mwen gen bros anba e broker e VP market donk se 2 broker sa yo ke mwen menm mwen sèvi donk youn nan bagay ke m vle di nou ankò broker OctaFX mwen pa di ke se yon move broker men pa kont li pa anrejistre e li pa li pa vrèman anrejistre men èske sa pral di ke se yon broker ki pa bon?

pa fin nòmal. Epi youn nan bagay nou ka veye nan bokè yo si yo bon ou pa, se se nan se nan lè wap parine moun. Lè wap parine moun wap wè bokè sa li gen tandans donan. Lè m di w donan sa vle di e chak chak pousantaj lap pataje e ba ou lè moun nan ap tchwet yap wo. Sa vle di yon fason pou l ka atire moun. Men nap wè Oktayfèks li pa vrèman donan nan nan nan parenaj li. Se kòmsi si Si m mete 20 moun, si m mete 20 moun anba m, sa vle di sou lyen m nan, ebyen m p ap ban nou manti, si se kòb pousantaj 20 moun sa yo m ap tann, m deja mouri grangou. Epi lòt bagay m vle di nou ankò, e lòt bagay m vle di nou, bon, m a m a di nou sa aprè. Ban m kòmanse tousuit. Alò la, n ap gade nou wè, kòm li ouvri sou BTC. Èske ann kòmse avan oubyen èske nou te ka tou kòmanse anba bon ok ann konsidere BTC. BTC li menm mwen pat prevwa twò gwo bagay pou li jodi a e m pat prevwa twò gwo bagay jodi a paske e BTC poko banm twòp twòp twòp twòp li poko banm twòp e twòp bon poum fè analiz pou li. Donk BTC an nou kitel mache men m kwè BTC li menm li te ban nou yon epol tèt epol m te di nou sa deja e epol tèt epol sa pandan l te fin ban nou l lan li tal jwenn li tal jwenn e kòman m te ka di sa e li tal li tal touche take profit mwen donk mwen espere ke nou te nou te nan pozisyon sa e m pral moutre nou e m pral moutre nou mwen menm pèsonèlman. Ki jan mwen mezire take profit mwen? Donk m kwè m te moutre nou bagay sa yo deja. Se ti bagay nou sipoze kenbe. Nou ka pran l. N a pran tay tèt lan. Epi nou lonje l la konsa nan enpilsyon an. La. Sa vle di n ap wè take profit lan. Li menm li tou li tou e li tou konfigire. Ou e take profit ou ebyen wap pran taille tèt lan epi ou konfigirel men sizoka tou se pa se pa kòmsi e epol tèt epol li ye se yon konsolidasyon wap fè menm bagay la wap pran taille wap pran longè e wap pran cursor lan ou wap pran cursor lan ou metel sou e. sou dwat tandans la epi ou mete l nan tèt konsolidasyon an al nan sipò konsolidasyon an epi ou remoute l baton ou diplike l baton donk se konsa ke li ann ale donk epol tèt epol mwen te manje sou li deja donk m ap tann yon lòt figi paske ban m di nou sa klè mes chers amis piga nou fè su analiz nan nenpòt analiz ke n ap fè si kòmsi zye nou pa ban nou pa bliye tout cheve pa menm jan nou tout nou pap fed menm jan tou donk e lè zyew pa ba ou pa fòse wè dakò pa fòse wè donk deja mwen te pwan bagay sou li deja donk map tann rès mouvman ke li gen poul fè yo a pati de mardi m kwè map gentan wè kisa poum fè pou sou BTC usd ok an nou kòmanse nan nan finisman lis lan nap kòmanse avèk.

M poko m pa pa antan pou m tann anyen ok m pa gen anyen ke m ap tann men sof ke e lè nou remake plizyè dwat sètadi plizyè e enpak ki fèt yon kote nou ka jis trase epi nou tann li nou kite fè mouvman avèk dwat ke nou menm nou trase an pa fòseman pou lè nou trase yon dwat pou nou ap fòse chache ou di mwens fè su analiz pou nou ka jwenn yon rezilta se konsa anpil trader yo menm yo kase dan yo yo pèdi. yo pèdi lajan yo. Brèf, ann ale nan USD. M te di nou se vole m ap vole avè nou. Kote n ap wè, kote m ap rete yo, donk se yo m ap plis konsidere e m panse tou nou menm nou ta si sipoze konsidere yo tou. Ok, la nou nan nou nan Audio USD. Ok an nou ale la. La nou wè yon double bottom eske gen gwo bagay pou nou tann? Non nou pa gen twòp bagay pou nou tann men pa kont si nan double bottom sa nan double bottom sa plis pull back sa li vini li ban nou yon cassure la ok li vini li ban nou yon cassure epi li ban nou yon pull back nap pran l men pa kont pa kont pa etonan ke Nou wè makèt lan, sitou se dimanch, dimanch ok, otomatikman makèt la li ouvri, li ka ban nou yon triplipotom la, epi li ban nou l konsa, li ban nou l konsa epi li pati a la os. Donk tout posib. Ann ale nan MZD4, mwen pa gen twòp bagay m ap chache sou sa yo, men pa kont mwen wè opòtinite sou yo. Yo chaje opòtinite, men m pa vle bwouye tèt nou ansanm avèk yo. Sa nou wèm sa m pral rete yo map rete sou yo ok sa nou gen yon yon euh eske sa li enpòtan li konsolide lontan sa nap chache opòtinite ansanm li konsolide lap konsolide lontan sa vwala banm moutre nou konsolidasyon an lap konsolide lontan sa an 4 è.

Men se jis nap pase. Ann ale. Enzel e Anananas Boulat lan. Ok. O mwen sa a? Ok se ok. Wè la a se sa a sa a se yon se yon se yon trè bèl opòtinite, se yon trè trè trè trè bèl opòtinite. Donk opòtinite yo kòmanse la pou mwen menm. Ok. La nou ankadre. Nou genyen yon rezistans oblik byen defini, nou genyen yon zòn de pri, ok, nou genyen yon zòn de pri nou ki genyen yon enpak 2 enpak 4, e pi nou genyen 1 2 3 4, e pi la nou vin genyen l antanke yon sipò ankò, ok, donk antanke sipò e rezistans. Refize, anpil e rezistans e sipò ebyen m pap ban nou manti nou genyen plizyè enpak epi nou genyen yon tagèt la nal met tagèt lan nan debi tandans lan ok nou metel nan debi tandans lan nou gen yon zòn danjrez rezon ki fè nou rele zòn danjrez se plizyè enpak ki genyen donk se mwen ki sispann pran enpak men li chaje enpak nou wè tout sa yo se enpak antanke sipò epi enpak antanke rezistans. Donk sa vle di, zòn sa a, fòk nou, fòk nou pridan ansanm avèk li, nou pa ka inyore l konsa. Brèf, e sa a nou ka note l, nou genyen Nasdaq ki vrèman mechan, si w gen yon ti kont pa pa trade li, men si w gen yon bon kont ou kapab trade li, si pase Nasdaq li pran kòb li bay kòb. Men aprè sa pou pou. E si mwen menm m pa trade li poukisa se paske market lan li fè kouvri ok market lan li fè kouvri donk e e konfimasyon sa yo mwen pap konsidere yo sof ke li ta vin desann la konsa lal frape sou liy rezistans oblik lan ki vin sipò pou li epi li re banm konfimasyon ankò li banm yon pull back apresa li monte Dakò? Donk se sèlman konsa mwen menm m'ap treat li. Men si pa egzanp m wè li li fini e bouji bouji sa li fini osye, ebyen mwen menm mwen pap treat li paske on è dimanch, se dimanch, lendi m pap treat li men mardi si m si m kwaze avèk li konsa son manje tou kwit li ye. Ok mwen espere ke nou ke nou konprann men si nou ale sou 15 minit paske mwen M vin on ti nou konnen kounye a mwen mwen san pou san sou mwen san pou san depan de forex m san pou san depan de trading m pa al travay donk mwen vin on ti jan tonbe amoureux de de 15 minutes ok donk mwen mwen mwen trade 15 minutes mwen byen donk nap wè an 4 heures li ban nou yon full konfimasyon e an 15 minutes nou wè Li ban nou yon bèl poul bat la, li ban nou konfimasyon an tou an 15 minit men sof ke m pa gen yon bouji ki twò enpòtan nan sa yo, bouji yo bouji yo trè fèb. Donk mwen menm pèsonèlman mwen pa t ap pran l paske e nou nou dimanch. Donk dimanch fòk makèt la li e manipile, fòk li dis, fòk li dat. E apre sa pou l pase, pou l kòmanse bay lajan. Donk, m pa konseye pyès moun, pyès moun k ap gade videyo sa a, m pa konseye pyès moun trade lè makèt la fè gwo pri. Donk, pi bèl jou makèt lan li bay lajan se se madi. La a nou travese sou NZDCHF. NZDCHF, donk ki vizibleman ki ban nou yon epol tèt epol. E lè nou gade nan nan e anba zòn de pri an, nou wè nou genyen 2 mwayèn mobil yo ki sitiye anba zòn de pri an. Donk se ki ki konklizyon nou tire? Konklizyon mwen menm mwen tire pèsonèlman, la a nou wè NZDCHF. an 15 minit li osye, an 15 minit li konplètman osye, e mwayèn mobil yo sitiye anba zòn de pri an, donk mwen menm mwen pa t ap pran l, e m pa t ap pran l alavant, m t ap pran l alacha. Byen ke la nou gen yon sòt de epol tèt epol envèse, donk lè nou gen epol tèt epol envèse, sètadi mache an li prale alabès. Donk sa, sa se yon, yon, yon kontradisyon, men yon kontradisyon ke mwen menm mwen pa t ap pran oserye. paske pou mwen menm li gen plis tandans pou l pati a la hausse. Li gen plis tandans pou l pati a la hausse. E answit e makèt lan n ap wè. Answit n ap wè makèt lan li li ann gade. N ap wè makèt lan li gen tandans fè konsa reteste. reteste, reteste jiskase li moute. Sa vle di nan konsa lap pati, lap pati a la osi. Donk se sak fè mwen pa pran, m pa pran twò, twò o serye. M pa pran e epol tèt epo sa twò o serye. Epi li piti tou. Menm si epol tèt epo sa li ta vle respekte, an ale. Menm si li ta vle respekte, se ki sa la lap fè, lap ba ou l konsa. Li ka ba ou l konsa, ok, li ka ba ou l konsa. epi apre sa, li strikteman pati a la os. Donk, lè l ba ou l konsa, ki sa w ap di? W ap di teyori de do an li menm li aplike la. E, e, e, e, e, se kòmsi li mete yon fen avèk tandans, e, tandans osye. Wi, li te, li te ka fè l vre. Men, men pa kont, pa bliye ke nou gen mwayèn mobil yo ki sitiye anba, epi jiskaprezan li li pa vrèman konfime nou ke lap desann e gen anpil chans pou li al jwenn ling sa donk ling sa fòk nou tenil fòk nou pa inyorel tou donk li ka al chache ling sa epi li menm apre sa poul pati poul retouchel epi poul pati a la hausse men konsa tou li ka pati a la baisse paske nou nou pap twò inyore ke li ka desann tou men mwen menm mwen tap mize a la hausse sou li.

Apre Mwen pat pranl men m kwè m te klasel Ok wi m te klasel men m pat pranl Why m pat pranl Vagabon ou manti m pat pranl Why men yon moun ki te pranl li tap byen pase ladann Donk si se opòtinite nap veye zanmi m yo nap jwenn opòtinite Donk lò m te sèvi avèk lò anpil se lò BTC m te tchwel semèn pase. Donk lè w te ban m anpil kòb, ou te ban m anpil kòb e m poko satisfè toujou paske fòk mwen fè kòb nan lò, fòk mwen mwen mwen fòk m fè fòtin mwen nan lò e n ap gade la byen n ap wè nou genyen lò ok ok n ap gade la nou wè nou genyen lò ok. e nap wè sa se yon zòn se yon zòn e ki vrèman respekte gen enpak antanke sipò e rezistans mwayèn mobil nou li sitiye anba ok lò ki pa janm sispann moute la nou gen yon epol tèt epol ann ale li pa oblije pafè men pa kont li la li pa oblije menm jan ak sa yo te moute w nan liv la men pa kont. Li la. Ban m fonse l pou nou. Ban m mitile pa 2 pou nou. Vwala. Nou wè? Sètadi, lò, jiskaprezan, li, li ap ban nou de seri de figi de retouneman, men ki, li pa twò respekte yo. Men pandan l pa respekte yo an, piga nou inyore ke figi de retouneman rete figi de retouneman. Sa vle di, li ka respekte yo, Li ka pa respekte yo menm si w wè l pa respekte yo ou menm toujou respekte l depi w wè l retire kò w ok depi w wè l retire kò w donk se liy sa li menm ki vin anile figi de retouneman an donk ou menm si w vle rantre nan pozisyon nan makèt la ou ka al tann makèt la jis la ok ou ka al tann makèt la jis la paske la nap wè la gen yon zòn ok. La nap wè li gen yon zòn e si nou gade an 4 è an 4 è vwala sa vle di nap wè an 4 è menm an 4 è epòl tèt epòl la li toujou enpòtan epòl tèt epòl la toujou enpòtan donk mes chers amis piga nou inyore figure de retournement sa menm si nou wè oparavan li te ban nou li m kwèl te bay li deja li te bay li deja li pat esplikel la nou wè fòm tèt Batman parèt la li menm hehehe ok fòk nou bay ti blag wi ok e fòk nou pa inyore e epol tèt epol yo depi yo parèt zanmim yo si ou te kontre tandans enben retire kòw

Nap mezire konsa. Donk ou menm lè konsa, lè ou wè diskisyon sa sou makèt la, paske sa son diskisyon. Sa son diskisyon li ye. Paske wa imajine w, on pati di w konsa, epou l tèt epou l di a, m pral file a la bès wi. Moann mobil di w konsa a, se a la wous li prale, lè w wè kontradiksyon sa yo, kisa ou menm ou fè, ou rete a leka, wap tann. Ok, wap tann epi wap tann sak gen rezon an pou w kontinye ansanm avèk li. Donk vwala. Ban mwen fè pou nou. Nap nap wè take profit lan li li li egzakteman take profit lan li egzakteman nan zòn nan. Nou wè take profit nou. Ki egzakteman zòn mwen di nou pou n konsidere a? Konsidere zòn sa yo. Vwala. Nou wè? Zòn sa yo fòk nou toujou, toujou teni kont de yo. Pa inyore yo. Pa inyore figi de stil, figi chan atis yo. Pi ra nou inyore yon. Itilize pou figi de stil la. Alò, fèt la pa fin ale, m fin anba e lekòl sa a lontan men yo toujou ap monte nan tèt mwen. Pou yo n ale, nou p ap twò etènize nou nan lò. Men jan nou wè m di nou an, lò, pito nou veye l. Pito nou veye l. Donk m p ap pale ak moun ki trade an 5 minit, sou time frame 5 minit yo. Men pa kont. depi w gentan nan 15 nan 30 jis e jiska 4 è m konseye nou rete obsève makèt la pito paske n ap wè epol tèt epol lan li prezante ni nan 15 minit li vrèman repete vrèman vrèman vrèman repete li repete ni nan 15 minit bon nan 30 minit nan nan inè an n gade nan inè li repete e menm nan 4 è m te montre nou deja li repete donk epol tèt epol la li vrèman vizib fòk nou trè veyatif. Si ou te ala si ou te osye ebyen m mande w ou menm kap fè e bon m pa m pap pale ak moun kap fè scalping yo paske li e pou non e avèk moun kap fè swing yo ekskize moun kap fè swing yo menm li ka jis yon e yon retrasman pou yo ok paske lè se swing wap fè imajine w ou son swing trader ou son swing trader ou rantre ou rantre depi nan zòn sa yo. epi makèt la ba w epol tèt epol sa a, ou p ap kouri sòti, sa sèten. Paske, lè makè, lè makèt la ba w epol tèt epol lan, ou pran tay tèt, ou pran pay, tay tèt lan, ekskize, ou pran tay tèt lan epi ou mezire l, w ap wè se la l ap rive w. Alòske ou menm, ou, ou te antre nan zòn sa yo. Li p ap, li, li p ap, li p ap gwo bagay pou ou. Nou konprann? Donk, se jis veye, se, eta, e, e, e, e, epol tèt epol lan pa vle di makèt lan, li pral besye. li jis ka ban nou yon pull back pou l rive al chache zone sa. Se sa pou nou konnen. Li pral chache yon pull back pou l pou l ban nou zone sa. Donk de la a la, l ap bay scalper yo yon ti kòb. Day e moun ki fè e daily yo l ap bay yo yon ti kòb. Men, kòm etan done ou se yon swing, ou pa oblije sòti pou e pou l fè de pull sa. Donk se se e sa m te vle ajoute. An n avanse. Eske met gade fim. Si se live nou tap fè nou tap mande nou eske nou met gade tout men malezman se yon video anrejistre vwala donk sa li menm li tout kondisyon reyini eurogpt tout kondisyon reyini pou li al chache zòn sa tout kondisyon reyini men pa kont si Nou wè e a pati de pita nou wè li ban nou konfimasyon pa rantre pa rantre silvouplè pa rantre nan trading lè dimanch moun ki konn trade yo pa rantre lè dimanch nou ka veye poun rantre a pati de lundi mardi men mwen menm mwen plis trade lè mardi sa ka rivem pran pou on grenn pozisyon lundi men mwen menm mwen plis trade Lè mardi lè mardi mwen fou m pa gan wè lè mardi menm lè m te konn ap travay m pat konn al travay lè mardi m te m te jis vle e kaka mwen pou m tued men m konseye nou fè de menm tued lè mardi n ap tued lè lundi si e sèlman si nou jwenn yon bèl opòtinite e nou make sure ke tout kondisyon reyini pou nou tued donk la n ap wè nou gen e. Nou gen yon somè la, nou gen yon somè, e li te vin ban nou kisa? Li te vin ban nou yon, yon, e, kòman m te ka di sa, yon double bottom envèse, nan pati sa. Right? Li vin ban nou yon double bottom envèse. Donk, double bottom envèse sa, èske se di l di li prale, li pral chèche e pi wo sa? Nou pa konnen. Èske se desann n ap desann pou l ale pli ba? Nou pa konnen. Men pa kont, kote li ban nou konfimasyon an, se la n ap pran l. Ki konfimasyon n ap tann? N ap tann yon bèl grenn bouji Besye la. Atansyon! Lè n ap tann, lè n ap tann konfimasyon bouji Besye yo, oubyen Osye yo, piga nou pran l sou yon ti bouji. Si l ban nou yon ti bouji zuilit, koute! Tankou ti piti sa yo. Si l ban nou ti zuilit tankou ti piti sa yo la, piga nou pran l. Bouji l sipoze ban nou se bouji apati de sa yo. Delde ba w yon bèl grenn bouji la konsa. Enbyen zanmi m ou ka antre. Euro CHF. Donk se nou k ap chwazi. Sa sa ki plis.

li sou 80 la nou wè tandans besiye donk an nou wè fòm kivèt la e m kwè figure sa li li nou konnen l ok nou konnen l donk otomatikman li fin baw sa epi li rek li kase e lign ke ti lign de tandans sa li kase l donk gen yon zòn de pri la se yon zòn yon sòt de 50 ki la sa vle di. Ling sa yo, ti ling, ti ling oblik sa yo, yo kase zòn de pri an, e zòn de pri an li menm, si bouji an li kase ti ling 50 lan, epi li kase e zòn de pri an, ebyen zanmi m pa ba w manti, depi se bouji osye, ebyen ou ka antre ladan l, w al a, ou me ou pozisyone w al acha. Men, a kondisyon, a kondisyon, a kondisyon, fòk se madi oubyen lendi. Si l ban mwen l aswè a, m p ap pran l. Ok sil ban mwenl aswè a m pap pranl map kitel pase vwala map kitel pase ki se yon trè bèl opòtinite banm metel an 15 minit pou nou se e se an 15 minit mwen mwen fèl wi. Kòm li te parèt. Vwala. Se an 15 minit mwen fè l. Donk, se ki sa n ap atann de pati sa a? Sa ka rive makèt la li ba w yon bagay konsa. Sa ka rive. Ebyen. Mwen ta wè maket la bon bagay konsa ok donk mwen menm omwen se sa map son bagay konsa map tann omwen omwen son bagay konsa map tann m jwenn li apati de mardi m pap ban nou manti m pran l m pran l brèf euro chf donk euro jedi m te manj sa deja. Ese te manyen sa deja. Wi. Li te manyen deja. Donk, nou pa ret anpil non. Euro fas a dola ostralyen. Euro fas a dola ostralyen. Nou wè? Trè bèl opòtinite, mè chè zanmi. Nou wè, nou wè? Trè bèl opòtinite. La nou te gen yon sòt, èske nou ka di yon kons, wi, nou te, nou te gen yon sòt de konsolidasyon, epi yon kons, yon konsolidasyon besyè. E la nou gen mwayèn mobil nou ki sitiye anlè zòn de pri an. E kisa n ap tann? N ap tann yon kasur. Il se pourrait que makèt la li menm, li ban nou yon bagay konsa. Li, li kontinye ban nou li jiskaske mwen, se, m pa bliye se, se. Se mardi map trade oubyen lundi? M ta swete li ban mwen l konsa apati de lundi lè lè l gad revèy li li wè l lundi poul ban mwen yon ti bagay konsa e menm m pap ban nou manti m tap bèl gason m tap bèl gason wy humm m tap bèl gason men pa kont li ka li ta sipoze si l vrèman besye lap ban mwen konsa ok. Mta renmen yon moun dim poukisa mwen mwen desann sa konsa se paske li li baissière nap wè si nou pranl depi la nou pranl depi la ok men 1 sa nou ka konsidere li se youn tou men pa kont li pa antre an liy li pa konpatib ansanm avèk analiz ke map fè a men si nou pranl depi la nap wè la li kòmanse baissière wè ebyen se de menm tou li ta fè w konsa la konsa. Si nou mezire l la konsa n ap wè. Nou mezire sa la konsa n ap wè. Wè? Gen yon ti mèch ki rete la. Enben, se de menm lè Lebesye pou l ale konsa. Enben, si l ban mwen l konsa, m p ap ban nou manti, m ap pran l. Si nou pran us.

Pa gen anyen map veye la anko. Pa gen anyen map veye la anko m oblije retire l ok an nou ale la nou gen yon bèl zòn ok ki sanble avèk EOCH èske se EOCH li sanble wè li donk an nap tann sa la li menm nou gen yon zòn de pri nou gen yon tandans besyè epi nou gen tout ti zòn sa yo donk se mwen k vle mete yo menm si m vle m retire yo tou.

Paske pafwa makèt la konn tèlman sou enbesil li deside ale konsa. Bounty nou konn wè sa. Ok. Donk e usddpy. Ann al nan dola. Dola m te sipoze manyen l avan. Men pakont mwen mwen mwen pa fè sa. Ann al nan dola. Dola gen yon trè bèl opòtinite. Pou moun ki ki pral enskri sou VPmarket yo nou ka trade dola nòmalman. Nou ka trade dola donk dola a on trè bèl opòtinite sa mwen pral trade li sou mwen pral trade li sou kont VT market mwen an ok mwen pral trade li ni mwen pral trade li sou VT market otomatikman nou gade la nap wè yon tandans bese nou gen yon epol tèt epol la envèse e nou gen mwayèn mobil nou ki ale a lankont ki ki envèse de analiz mwen an kisa map tann. Map tann ke mwayèn mobil lan li pase anba ok li pase anba donk li posib pou makèt lan li fò konsa konsa epi pou li repran wout li donk sil banm yon bèl kasur osyè donk map prann ok li banm yon bèl kasur osyè donk letan ke pou makèt lan li fè zòn sa yo mwayèn mobil lan li menm lap gentan pase anba zòn de pri an pou li kapab moute. Se ansanm de opòtinite sa yo ke mwen te pote pou nou. E m panse ke, m panse ke, e m ap priye nou an gras, piga nou tchwe tout sa ke mwen di yo, dayè genyen ki mwens enpò, ki mwens enpòtan ke lòt, genyen ki pi, ki plis enpòtan, pou mwen menm. Men pa kont pou makèt lan, wan dwa wè sa mwen bay mwens enpòtans yo, se yo k pase, epi sa m bay plis enpòtans yo, yo pa pase. Donk, nou menm antanke trader, otomatikman nou moute makèt lan, n ap gentan wè kisa pou nou fè. Donk, lòt enfòmasyon ke m te pote pou nou, ou menm ki ka pran pozisyon w sou makèt la, men ou poko gen metriz, ki jan pou w trade, ki lè pou w trade, ki sa pou w fè. Donk, e, l ap posib, l ap vrèman posib pou mwen menm mwen ban nou yon ti tan m, moman m gen tan la a pou m ban nou l. Donk, ou menm ki ta renmen trade, ki konn trade. Map mete lyen broker m nan nan deskripsyon videyo a. Sa vle di anba videyo a oubyen nan premye kòmantè a tou map mete l tou yon fason pou ou menm ou ka enskri nan broker ke mwen menm mwen sèvi yo. Donk, otomatikman ou fin enskri se kisa wap gen bezwen? Wap bezwen mete 100 dola sou kont ou an. Wap bezwen mete 100 dola sou kont ou an epi lè w fin mete 100 dola wap di m sa. Menm kote w fin di m sa a mwen menm e e e e map kòmanse konsidere ka paw lan donk se kisa lap ye map edew fè 10 dola pa jou pandan yon mwa gratis map edew fè 10 dola pa jou pandan yon mwa mwen t di 10 dola li ka plis li ka mwens paske m sou on ti kont piti piti piti piti kem te ouvri pou on moun Mwen tap tchwel pou moun sa. Ebyen m te fè nenpòt 100 dola, 71 dola, 44 dola, 30 dola sa vle di li ka plis ok li ka plis pa bliye nou menm nou la nou la pou plis nou pa la pou mwens men mwen mete l nan yon nivo standard 10 dola pa jou ke ou menm wap fè pandan yon mwa. E diran grenn mwa sa a, se ki sa k ap fèt? Di, diran grenn mwa sa a, mwa sa a, ou, ou ap fè kòb yo, l ap gratis. Men nan mwa k ap suiv lan, w ap fini pa peye m senkant dola chak mwa. Men apre chak mwa sa a, pandan twa mwa, w ap peye m senkant dola. E pandan twa mwa sa a ou menm ou vini, w ap fè kòb, fè kòb, fè kòb, l ap vin moute a sen mwa pandan, e, e, a san dola pandan sen mwa. Donk, m pa konn si m byen eksplike l. M pa konn si m byen eksplike l. Sa se yon plan ke mwen vle ouvri ansanm avèk nou. Ban m reprann pou nou. W ap ouvri yon kont sou OKFX oudimwens VT Market, sa va depan de sa w chwazi an. Dezyèmman, w ap mete 100 dola sou li. Twazyèmman, w ap di m sa, m ap entegre w nan yon kanal Telegram oubyen WhatsApp. M ap entegre w nan yon kanal Telegram oubyen WhatsApp, epi otomatikman ladan l, w ap kapab kopye analiz mwen yo. Non sèlman kopye analiz mwen yo, m ap di w men ki pè mwen menm pèsonèlman m ap trade moman sa a, rantre, sòti, rantre, sòti, m ap fè l konsa. Pandan yon mwa, m ap ba w asistans mwen. Pandan mwa sa a ou pa bezwen peye m yon goud. Kounye a, se aprè mwa sa a. Ou menm, lè ou, si ou vle kontinye wout la ansanm avèk mwen, w ap peye m 50 dola pa mwa an rezon de twa mwa. Sa vle di chak mwa w ap peye m 50 dola pandan twa mwa. Epi apre sa, lè w wè w toujou an pwofi, paske mwen menm se pou sa m la, se pou pwofi m la, ou wè w toujou an pwofi, kont ou an li moute, ou p ap peye m 50 dola ankò, w ap peye m 100 dola pa mwa pandan 5 mwa. Èske nou la? Men tout pandan sa yo, m pa swete ke ou rete sou kont mwen ou kòmsi pou ou angoudi kò w bagay sa yo. Tout pandan sa yo, se m, se tan m ap ba ou, lè ou vin yon trader pou gen kòb pou w trade. Men tout pan, tout ti tan sa yo ou ka deside akonpanye m nan fòmasyon an. Ou di mwen se fòmasyon nenpòt lòt trader. E m panse k ap trè pwofitab, se sèl fason sa ke mwen mwen twouve ke m ka ede moun, e se ede w fè kòb, montre w ki jan pou w fè kòb, ba w fòmasyon gratis, ba w fòmasyon peyan, epi fè w fè lajan, fè w pran, fè w kopye analiz yo yon fason pou w ka fè kòb. Si nou enterese n ap jwenn lyen e bwokè yo nan deskripsyon videyo sa a. Se te mwen menm ki t ap pale ansanm avèk nou Jèn Junior,